Bonjou bonswa tout abòne m yo sa depan de lè ou pral gade videyo sa Jodi a m pote yon ti enfòmasyon pou nou enfòmasyon m panse k ap itil nou anpil e ki vrèman enpòtan konsènan de kowonaviris k ap fè ravay nan lemond antye ke nou konnen E siw gentan renmen ide a like video a pataje video a pou lot moun ka we video a ou menm ki potko abone kouri al fe sa byen rapid pou ka jwenn tout denye video ken gen poun lage yo e konsey ken gen poun lage konsenan de viris sa kap fe ravay nan le mond antye a se kisa se yon ayisyèn k ap viv aletranje ki te gen viris sa, ki te gen maladi sa. Anfèt, li esplike kòman sa ye, li pote de konsèy jis pou n ka pa bay tèt nou anpil pwoblèm, paske nan dènye tan sa yo, gen anpil pwoblèm, tout moun ap bay tèt yo pwoblèm, men mwen menm tou, m t ap bay tèt mwen pwoblèm, paske m pa vrèman konn. Koman sa ye e ki sal ka fè men Ayisyèn sa pote plis enfòmasyon pou nou sou sa ann al swiv Koman sa te ye e Koman sa te pase pou li.
Bonjou tout moun donk mwen wè mwen wè Konvèsasyon nou yè swa se pa rapò epi m jwenn lòt mesaj tou moun ki rele m k ap pale m de viris lan k ap di m wè sista ayiti mele viris lan rive ayiti etou machin bon m ka eseye konprann nou pè nou paske pou nou pou ayiti vre pa gen lopital etou men Mwen menm kap pale avè nou, bon, m genyen l, m gen viris la, donk m pozitif, m konplètman an karantèn mwen menm. Yè m santi m fè mye, m touse mwens, gòj la grate m mwens, men m toujou gen kò fè mal la, m pa gen lafyèv depi yè, m pa gen lafyèv.

Sa m te fè, m pa ka di si se remèd yo ki fè sa pou mwen. Mwen menm mwen te, tout sa w wè moun t ap di yo, m pran anpil sitwon. Mwen m pa t fè anpil tenten. M te jis fè, yo te pale de lay avèk sitwon, m konnen m te fè te a yon sèl fwa. M pran dlo cho, mwen mete sitwon an epi m mete lay, m kraze lay la, m met ladann m te bwè l. M konnen m te fè sa yon sèl fwa. Apre sa, pa kont, m pa kache de di nou sa, kanta pou kleren an, m te mete ti kleren m atè. Kleren an m bwè l ke le swa. E m mete sitwon, m pran wonm nan, m mete sitwon ladan l, mwen mete siwo myèl ladan l. E kisa m te met ankò? Jenjanm! M mete jenjanm ladan l m bwè l. Pa kont sa tou le swa m fè l m pa ka di w si se sa ki ede m ki fè m pa geri non paske nòmalman bagay sa li fè 14 jou sou ou. Men se o bout 10 jou ou kòmanse santi w vrèman byen. Mwen menm la sa va m leve m fè travay mwen m fè manje men m toujou santi m fatige a, tèt la toujou ap fè m mal, kò m toujou ap fè m mal men sof ke Touse a, touse a m pa touse bokou men m toujou genyen l paske nòmalman se 14 jou karantèn e pou m rete donk m ap fè l. Donk m di konsa petèt banm fon ti pale avè nou pou nou pa fè tèt cho. Wi se vre ke viris la li egziste mwen menm m pa kache te di nou sa mwen m pase te bay sa tèlman nan betiz m te di Se pa pou nwa, nwa pap prann e tou, men m gen enpresyon gen lè Bondye k kale m paske m te m te tèlman minimize viris la. Donk se depi samdi, bon samdi m te byen pwòp, m al travay byen pwòp, vandredi m fin travay, samdi m sòti e tou, epi se nan samdi swa m wè gòj mwen kòmanse ap grate m. Donk lè w pral genyen nòmalman ou kòmanse touse. Depi w kòmanse touse, tou sèk, epi kò w kòmanse ap fè w mal, ou gen tèt fè mal, enben ou mèt konnen w gen viris la. Se pa lapèn pou nou kouri, se pa lapèn ba lopital ki lopital deja. Se bagay la se yon grip li ye tou senpleman, se yon gwo grip. Sof ke si w konnen ou pa gen pwoblèm ni, ou pa gen pwoblèm kadyak, ou pa gen Ou pa fè lasm, moun ki fè opresyon yo, depi ou konnen ou pa fè jan de maladi sa yo, ou pa fè maladi kè, ou pa fè bagay, donk ou pa bezwen fè tèt cho, ou pa menm bezwen al lopital fè tèt cho bagay, jis rete lakay ou, pran ti medikaman w, kòm tout moun, kòm moun konn fè Ayiti pou grip, pran Doliprane, Dolostop, pou pou fyèv la epi lap pase pou kont li mwen menm se te sa sa rivem nan samdi epi nan dimanch ankò m touse touse men pa kont lè wap touse a mon Dye sa ap dekouraje w an paske gòj ou ou santi gòj ou ap dechire men w gon tous sèk epi nan lendi m lèm rele medsen m nan m di medsen m nan sa m eksplike l sa epi li di m vin jwenn li nan kabinè a epi lè m ale vrèmanvre yo pa kite m rantre non yo di m rete deyò Epi lè doktè a vini poul pranm li vini li banm yon mask epi lèl banm mask la epi m esplikel bagay li pran tansyon mal men sof ke m gen fyèv etou kounya la li dim konsa li dim wè m prezante tout sentom viris lan li dim non se pa lapèn li pat menm vle voye m al ozirjans lopital li dim konsa se menm pa lapèn paske moun yo pran ozirjans yo gen anpil Pil moun ki gen viris lan yo pa menm menn yo pa menm al lopital menm yo just di yo ret lakay yo swanye fyèv la paske moun yo pran lopital yo se moun ki gen pwoblèm respiratwa sa vle di si w wè ou nou prezante um um gòj grate tèt fè mal kò fè mal kò nou kraze nou fatige epi Tout sa yo se rete lakay nou, se menm pa lapèn pou n ke al lopital paske l ap pase pou kont li. Men pa kont, si nou gen pwoblèm respiratwa, pa kont la, fòk n al lopital. Men al lopital, dapre sa m tande Ayiti pa gen anpil bagay pou yo mete moun nan oksijèn. Donk. Men non, nou pa pral mouri. Di moman ke ou konnen ke ou pa gen gwo maladi. Si ou konnen ou fè gwo maladi, dyabèt, tou sa yo, wi. E plis moun li tiye tou, se plis granmoun yo. Granmoun, gen granmoun ki te genyen ki geri. Paske, vwala. Men plis moun ki genyenn ki mouri yo se plis granmoun ki te gen pwoblèm deja, ki te gen pwoblèm, ki te gen pwoblèm e deja ki mouri. Donk nou menm jèn, jèn ki pa gen anyen, donk nou pa bezwen fè tèt cho, si nou genyenn se menm pa lapèn pou nou kouri al lopital, dèyè jis se mwen menm ki fè ke m te, yo te, yo te, yo pat menm vle m al lopital an. Lè m rele doktè, lè m rele doktè m nan pa t menm vle di m, le doktè m nan pa t vle m al ozijans, lè m, m aple le Samu, le 15, yo di m wè, wè madam men ret lakay ou, ou gen sentom yo men ret lakay. E sa sèlman yo te di m, yo pa t menm vle m ale a. Se lè ke m di, m di ba écoute, mwen m, mwen m pap rete lakay mwen paske kanmenm j'ai mes 3 enfants à la maison an. Epi m di konsa, m di, m di non m ap sòti pou m ale aux urgences, pou m ale vrèman vre m sòti, m mete mas mwen epi lè m rive anm lopital la yo just fè m, yo fè m tès la yo wè men yo pa kenbe m lopital la yo di m m pa gen pwoblèm respiratwa donk rantre lakay mwen, wi se vrè ke timoun yo bagay men m pa bezwen pè pou timoun yo, timoun yo p ap gen anyen. Vrèman vre m vin lakay mwen m bwè m kouche, kò m fè m mal m kouche dòmi epi m just pran. Humm sa wèm di nou yo m bwè thé epi se tou men pa kont bwè anpil dlo paske gòj la lè lap lèl pran grate nou aprè nou vin gen pou nou santi kòm si se yon ekip bann ti sab ki nan gòj nou donk vwala se m di bon petèt ke vo mye m di m di m pase ti mesaj la sou gwoup lan ke nou pa bezwen fè tèt cho non nou pa pwal mouri depi w gen kowona w pap mouri bon aprè m pa konnen pou ayiti kòm ayiti Son peyi ki gen se pa parèy, gen plis mikròb, gen anpil pousyè. Donk ey rete lakay nou paske maladi an li la vre mwen menm m pat kwè ladann, m pat kwè ladann samdi m leve m pati al mache, al mache epi donk m genyenn, donk li la vre lèl pran w vre l ka antre sou w fò sa pral depan de moun nan, sa pral depan de defans iminitè moun nan, gen moun gen moun ki yo di gen moun ki genyenn. Moun nan gen dwa jis tjo vwala si nou gen si nou prezante sentom nan di moman ke nou pa gen pwoblèm respiratwa nou pa bezwen al lopital okontrè se lè nou rive lopital la nou te gen dwa jis gon ti grip epi lè nou rive lopital la nou pral kontre a vrèman moun ki gen viris lan enben se la ke ou pral chope viris lan e pi vit donk just rete lakay nou evite sòti si yo mete Si yo mete Ayiti an konfinman m pa konnen, rete lakay nou, e pa anyen nou pral fè nan lari a, epi mwen menm m pa kache tèt di nou sa, m pa konn si se wonm nan paske pou wonm nan alò la m pa t derefize l an m bwè l alò si sa ka si se sa ki fè m bwè l alò si sa ka si se sa ki fè m m fè mye pi vit m pa konnen donk si tout fwa nou ta prezante sentom sa yo touleswa e bwè yon ti wonm. Bwè te jenjanm e se yo m te fè alò m pa konnen. Donk se ti mesaj sa m te jis vle fè pase la depi depi yè m pa touse anpil men kòm toujou ap fèm mal la tèt mwen toujou ap fèm mal men m touse mwens donk vwala. E epi yon dènye bagay map di, anfèt korona li pa gen medikaman pou li, li pa gen medikaman pou li, se wè se pa wè li pa gen medikaman se pa la e sak fèm di nou nou pa bezwen al lopital amwenke nou gen pwoblèm respiratwa paske e menm isit lan Yo pa gen medikaman e sak fè yo pa vle moun depi w pa prezante pwoblèm respiratwa yo pa menm yo pa menm vin yo pa menm kite w al lopital menm donk li pa gen remèd pou yo pa li pa gen remèd sa vle di yo pa bezwen al bwè antibyotik pou li se jis l ap swanye pou kont li se ou menm ki pou fè bagay pou grip a li. E kisa m ta pral di ankò? Anm wi, osi dèfwa w gen dwa pa gen fyèv la kò w pa cho, men ou gen sansasyon fyèv, tankou ou santi w gen lafyèv men kò w pa cho, ou gen frison, li ka lap ba w frison osi. Donk an ka ou si nou ta santi sa, donk petèt ke kapab se sa men se jis pa fè tèt cho.
Mèsi avèk tout moun ki te pran pasyans, ki te pran tan yo pou yo te gade videyo sa a. M panse ke pawòl sa yo pral ban nou kouraj, pral fè nou panse yon lòt fason. Pa bliye ou menm ki potko abòne ak chanèl la, kouri al abòne ak chanèl la, like videyo a, pataje l pou plis moun ka wè l. Nou renmen w anpil e m panse ke ou renmen nou anpil. Paske nap fon travay ki vreman enpotan babay ala pwochèn nap rejwenn ankò pou yon lòt bèl video tchaw tchaw one love.